Alo tout moun se Glinda jodi a m pote yon lòt video pou ou kòm ou ka wè tit lan nou pral pale de Christy pi euh, Strong avèk Fednaelle avan m rantre nan video a m ap pran ti tan pou m di mèsi a chak grenn moun ki abone avèk chanèl lan ki toujou kite yon ti kòmantè ki toujou like ki toujou pataje video mwen yo e mèsi avèk ou menm ki toujou ap gade m ki pako abone Sa wap tann, abone ou pap regrèt. Nou konnen ke Christie avèk Strong se 2 moun, 2 gwo aktè aktris ki fè pale de yo menm e ki toujou ap bay pèp la plezi. 2 moun sa yo Christie li rekonsilye avèk Strong. Nou konnen tout sak te fin pase daprè Strong avèk Fednaelle tou sa, te gen yon bann bri, yon bann zen ki ta. Fed joure bon sa vle dire 2 moun sa yo yo vin pat byen epi christi li te vin kòm nan staff fednaelle la bon nou pa konnen kisa ki vin pase oubyen si se kèl ki di bon fòk li rekonsilye avèk strong bon la li deside rekonsilye avèk gro aktè sa ki rele strong sa vle dire lala gen anpil moun ki pa kontan kap di Christie se trèt li ye poukisa paske ou konnen akoz strong avèk fednaelle 2 moun sa yo se 2 moun yo te ka di kòm lèt a sitron epi lèm gade kèk kòmantè ke Christie te konn ap joure strong tou sa bon menm si tout bagay te konn pase la Christie deside vire yon lòt paj poul rekonsilye avèk strong avan ke mwen rantre nan tout detay mwen pral moutrew yon ti video kote tounaj pasyon an mwen te remake Fednaelle avèk Christie te gen yon ti prise de bec yon ti pwoblèm. Jan ke wap gade tounaj sa, tounaj pasyon an wap wè le wap wèl sou youtube lan tounaj pasyon an wap gade Christie li kanpe bon tèt atè Epi lòt moun yo, bon, chak moun ap regle afè yo. W ap gade Christy, li kanpe avèk yon distans avèk Fednaelle, bon lè ke l vin wè y ap filme li, bon li souri, li bay yon ti, m pa konn si te fòse souri, e lè ke w ap gade Fedna, gade figi Fedna, ou wè ke se yon moun ke ki pa, ki pa nan nòmal li, sa ke m te ka di a, sa vle di ou gentan wè ke Li menm ansanm avèk Kristi, Li menm ansanm avèk Kristi, la otomatikman depi ke yon moun byen obsève wap gentan wè ke gen yon bagay antre 2 moun sa yo. Lèw gade ti figi Kristi avèk ti figi Fedna ou gentan wè kòm gen 2 bagay ki anòmal antre 2 moun sa yo. Epi ankò Fedou te kanpe nan machin nan pou kont li. li apiye, epi ke ou te wè se Christy, Christy deplase lal jwenn lòt medam yo ki te chita sou bout mi an, lal chita pou li pale avèk lòt medam yo, kote ke lè wap gade Fedou li menm li rete bwa kwaze l apiye, li apiye do l, li apiye do li nan machin nan, bon, lap pale avèk lòt moun ki bò kote l yo, La la mwen menm mwen gentan obsève yon ti bagay ke gen de bagay ki pa mache antre de moun sa yo eske se sa ke ki fè euh eske se paske yo nan kont ki fè euh Christie al jwenn Strong nou pa konnen mwen pa konnen tou. Bon, nou pa konnen, men mwen menm mwen te remake ti, ti, ti, ti mal alèz lan nan, nan, nan, nan, nan, nan tounaj pasyon an ou ka al gade l mwen te gentan wè ti mal alèz la antre 2 gwo atis sa yo. Lè ke, bon, kounye a Christie l al rekonsilye avèk Strong jan ke m sot di l talè a. Mwen menm sa ke map di, gon bann fanatik, fok nou reflechi avan ke nou nou pale ou byen nou di yon tenten tou sa, bon m te ka di Christie m pa konnen si ke li nan kont avek Fednaelle kit li te nan kont ou byen li pat nan kont avek Fednaelle, moun yo se plezi yap bay. Se pa komsi si Fednaelle li pa an amoni avèk strong nou deja konnen tout bagay yo ke ki tap pase Jenny Queen tou sa si Christy li menm li pat vle rantre nan zen an jiskaske poul tap joure strong li te ka pat fèl m pa kwè ke Fednaelle ta pral kòm. pa byen ansanm avèk li pou sa, m pa kwè ke Fednaelle ta pral di pa nan ekip mwen paske ou pa pran ou pa pran pou mwen de relasyon strong tou sa ou pa pran pou mwen ou pa joure pou mwen tou sa m pap ka ou pap ka nan ekip mwen moun nan gen chwa pa l epi lè w ap gade Christie Christie pa yon timoun 10 ans ni 15 ans se yon moun ki mature se yon moun ki konn sa ke la fè moun nan dwa deside bay tout bagay vag tout tout èn, tout hèn ki te konn pase, li, li, li deside bay tout bagay vag jis li bezwen kòm mete tèt ansanm, li mete tèt ansanm, li rekonsilye avèk Strong si ke l wè hèn nan pap mennen l nul part. Li rekonsilye avèk Strong, men mwen menm kisa ke m te ka di si ke l al rekonsilye avèk Strong epi menm menm pou l pa byen avèk Fednaelle, la la m wè gon ti bagay ki kròch, sa se vi prive pa yo. Sa se vi prive pa yo, konprann sa m di a, e pa kòm nan moman ke lè ke l pa byen avèk Fednaelle pou l al rekonsilye avèk Strong eske jis pou l ka fè Fednaelle chye, nou pa konnen, nou pa konnen, mwen pa konnen tou si ke yo pa byen jis mwen te remake sa ke mwen montre an la, mwen di l men mwen pa konnen. Bon gon seri de fed, gon seri de. Gen yon seri de fanatik ki pa kontan dèske yo wè 2 moun sa yo, yo rekonsilye, Strong ansanm avèk Christie, yo tonbe ap pale. Nou pa konnen, chak moun nou kenbe sou nan kè nou, se yon fado, se yon pwoblèm, se yon anpèchman li ye pou vi nou. Men lè ke nou deside lache kè nou avèk moun sa, se yon wout ki ouvè pou nou, se yon delivrans, se yon chay ki soti sou tèt nou. E lè ke wap gade Strong, Strong gon ti souri, Strong, m wè kòm si se yon moun ki vle chache lapè, se pa kòm si se yon moun kòm kap chache, menm si ke pwoblèm nan li te fin foure tèt li ladann, men gen de kèk bagay ke moun nan konn fè, l andwa fèl. Eske l te reflechi dabò, oubyen eske tèt li te sou epol li, oubyen, bon. Nou pa konnen ki sa ke ki te pran l, men andwa tout sa ke ki te fin pase, si tout moun sa yo di y ap remete tèt yo ansanm, enben tout moun pral sezi, epi on ne dit jamais dans la vie, sa andwa rive, epi yo wè ke hèn pap mennen yo nul part, epi yo deside mete tèt yo ansanm. Humm. Christie avèk Strong sa veut dire moun sa yo, yo gen yon nouvo pwojè. Paske, foto sa ke Strong te afiche sou Facebook avèk Instagram, li te, li te ekri, Aprè anpil tan nou pase san nou pa jwe ansanm, nou deside repati sou yon nouvèl baz. Ret tann kolabo mwen menm ak atis sa yo sou nouvo pwojè a. Sa veu dir, ou gentan wè gen nouvo pwojè, gen anpil lòt bagay ki pwal fèt. Epi Kristi li menm, Ke lapè swa sur le mond pour les san mil lan ki vyèn, an avan vèr le chemen dè gran tim chanpyon. Humm sa se Christie li menm ki te poste sa li menm anba anba anba foto an. Ah gan bann fanatik ki pat kontan jan kem di nou an gen sak te kontan rekonsilyasyon an gen sak pat kontan rekonsilyasyon an. Bon sa se biznis pa yo 2 moun yo deja rekonsilye chak moun gen gen chwa pa yo nan vi an chak moun gen liv abit pa yo nan vi an. M pral euh m pral moutre nou kèk ti detay, kèk ti kòmantè, kèk fanatik ki te kontan avèk kèk sa k pa t kontan tou. Bon, fanatik sa li menm, li te di, Waww! Mwen santi m fyè anpil wi, sa fè m byen lè m ap tande epi gade sa yo, li te lè li tan pou n met tèt nou ansanm, nou pa wè Tizo ak Asosi mete tèt yo ansanm ankò, se vre nou gen yon piblik k ap gade, nou men nou dwe fè prèv lan antanke atis mwen renmen anpil christy la zuzu pou tout yon nasyon bèw tanm renmenl ak pyel kolel yo waw moun sa li menm li fòl di yon lòt bagay tèt chaje humm sa vle dire moun sa te vrèman kontan humm rekonsilyasyon strong. ansanm avèk Kristi a. Kèlkeswa sa ke yon moun fò nan lavi, depi moun nan li menm li dakò pou l vini sou ou, pou l vin mande w padon, menm lè ke l pa mande w padon, li kòm bezwen retounen avèk ou menm. Ou pa bezwen kòm ap sonje tout vye bagay ki te pase. Bon pou dèyè jouman pa konn bèl. Jouman pa konn bèl, lè ke moun nan di w yon bagay, repons lèt wap jwenn lan li pa janm bèl, pase fòk moun nan di w yon bagay ke ki pou vrèman, ki pou vrèman touche w, jous ko kè w, jous ou menm pou l ka ba w yon lòt repons ankò. Lòt moun sa te di yon bagay, Gad eta l, bouda w fenk kare tankou fi siba lan, trèt, trèt. Ou nik fache ak moun nan ou gentan foure kòw anba ènmil pou ka fèl wè tchuipss moun sa kwipe esak fè m pa bezwen zanmi wi humm a vle di moun sa daprè jan ke l pale a ou gentan wè ke a vle di jan ke m sot dil la Christie avèk e Fedna gèlè moun sa yo nan ti priz de bèk pase moun sa di apèn ke ou pa byen a moun nan ou gentan al antre kòw anba ènmil jous pou ka fèl wè. Antouka nap rete swiv. Jan ke nou tap gadel lan la a veut dire gen anpe moun ki te kontan gen anpe moun ki pat kontan e lè ke nou te wè komantè Christian li menm li te di ke lapè tou sa a veut dire li menm se lapè l bezwen fè sa ke map di yon moun si ke w bezwen byen avek yon moun si w te nan pwoblèm avek yon moun pa kom panse bon si mal byen avek moun sa. e lòt zanmi m nan ap wè m pa t byen avè l, lòt zanmi nan ap wè tout sa ke moun nan te di m li pa pral bagay. Pa janm pè pou nou fè rekonsilyasyon. Rekonsilyasyon se pi gwo bagay li ye nan chak vi yon moun paske Bondye pa t kreye nou pou nou te konnen kòm pou nou pa t byen a moun pou tou nou te gen hèn. Nou vin aprann sa, nou vin aprann fè l men Bondye pa pran plezi ladan l. Bon se sa ke m t ap di, m swete ke pou. Pou tout moun yo mete tèt yo ansanm pase ni zen ni hèn pap mennen moun nul part. Ke tout bagay byen pase, byen fini e gen kèk moun tou ki di ke gwoup Fedna e la pral kraze paske gwo aktris lan sòti. Mwen pa panse sa si ke se te yon gwoup ki solid li ye menm si yon moun 2 moun te sòti. Depi ekip la konn sa ke la fè, lap toujou kontinye nan travay la fè a. Bon se ti video sa mwen te pote pou nou si nou te byen enjoy ou pa bliye kite yon ti komantè dim sa ke ou panse epi abone avek chanel lan si ke ou pako fè sa like pi pataje a la prochèn pou yon lot video e swaye trè respektye dan lè komantè merci bokou.